Nou nan otèl nou, men nou tèlman rive bonè, vòl nou an rive a pèdi a 5 è di maten. Aktyèlman la li 7 è. Ok, nou wè w ka checking. Wè w ka checking la, men ba w, men ba w, men ba w an vil la. Lè yo pale de Dubai la, e moun sa yo wè. Gè e la fina ou yo la, l ap mande ou children club. Patron Dubai yo men se lè ap pale de Dubai men moun yo Nèg sa patron vil lan Ok trè bèl otèl Gè yo menm fin awoyo Ah bon isi se yon palas Mwen te pat konnen si l te fè fèt konsa Yon bèl machin map gade deyò a la An ti moun Ehh Mezanmi depi e Dubai ou ye ou wè lux lan, lux lan frape w ohh e ou vin rann ou kont ou pa gen kòb vre ou son malere devan gran nèg Dubai ou son malere epi ou bezwen level up ou bezwen level up game nan sa fè moun kap travay nan gouvènman pa sipoze kite al Dubai nèg sa tounen sal bliye l pap fè monchè. Nèg sa pral vo pal di fwa pi vo lap kraze administrasyon an pa pandan opozisyon nan lè ou pa nan job la ankò wi ou gen dwa aji jan ou vle men pandan ou nan job la yo kite ou al Dubai ou vini la pou jou wè tout bagay sa yo lè ou tounen kase ou pral kase pou moun monchè paske ou pral wè fòfè kòb. Au fur et à mesure nap vizite vil la nap fè nou wè ok nou la la pou 7 8 donc nou gen ti tan devan nou. Le mond ap vanse Haiti li menm ap fè bak Le mond ap vanse Haiti ap fè bak Menm malad ou peyi yo peyi spesyal wi Haiti se peyi spesyal Tout peyi ap vanse tout kote ou ale ou wè se pwogrè kap fèt. Kontradisyon kous ki genyen tout moun ap dèyè pou yo devan nan kous sa. Tout moun ap goumen pou yo devan nan kous sa. Olye l pran direksyon pou l al nan final la, e direksyon kale kase l kase tèt tounen. Sa pou peyi sa sa! Bagay konstriksyon k ap fèt la. Malgre ou wè peyi a byen bèl nèg yo toujou kontinye ap konstwi men kounye an gen bagay Dubai. Nou vini la a se pou nouvèl an. Men kote n ye a la, yon ti jan yon pe, li pa, anfen, li pa twò pre santre vil la non, gen lè. Donk, nou pral fè ti mache. E, ban m fè nou wè, ban m fè nou wè machin nan m t ap montre nou talè a la. Yon McLaren ki kanpe la a, mon Dye! E pa mwen k ap woule l non. A e wè m wè l la a, ou wè. Sa m renmen a Dubai la, bagay sa w kwaze yo souvan. Epi lòtbò a la a, gen yon.

Monchè Fò nèg vwayaje pou wè koze menn la a gon pon la a kap mennen w lòtbò a men moun kap viv Dubai yo yap viv gen lavi men vil lan chè vil lan chè m pral tcheke pou m konpare se map peye an dirham la m pral konpare l a dola a pou m wè kòman l ye non m kwè e pou 3 pwen 9 wi l ye la.

Mahon an se paske e lan zòn touristik yo. Paske m tap pale avèk yon chofè la, pandan m sot èpòt la mal nan otèl la, misye di m konsa ke kòmsi gen 2 Dubai, gen yon Dubai kòmsi nòmal, pou moun nòmal epi gen yon Dubai, Dubai, Dubai tout moun konnen an, Dubai de liks. Bon, otèl la poko ouvè la, nou vin la kounya se, nou vin o bò, bò de la mè. Bon mesye e Dubai la m renmen achitekti middle east lan wi men achitekti nèg yo e Dubai la vin pi bèl wi men Dubai la vin pi bèl wi mesye m renmen achitekti middle east lan men achitekti an move achitekti an bèl monchè fon nèg vwayaje men fon nèg vwayaje pou wè Diferant kilti, diferan moun. Epi pou wè lòm nan menn. Lòm nan, lòm nan vle ere menn. Tout peyi sou latè menn. Moun yo vle pou ya byen pase menn, pou yo ere, moun yo a fanmi yo, a madanm yo, a pitit yo, a mari yo menn, yap enjoy menn. Sa va. Moun yo pa mande plis ke sa non, apa pèp la pa mande plis ke sa non. Aah! Chè! Bon lòt bò a banm fè nou wè lòt bò a la, yon seri de. Aah yap! Yatch ki lòt bò a la ee nou ka wè nou wè yatch la anvan epi sa a se yon ti arèn menm t atifisyèl nèg yo te di atifisyèl ase nèg yo fè la a menm la a gen nèg yo t lòt bò a siman ou wè la a siman gen nèg yo t lòt bò aahh gen koze. Mesye, e yon vizit de pwospeksyon m vin fè la a. La m si nou e Dubai nou prale a. E vizit de pwospeksyon nou vin fè, nou vin gade pou nou a. Aaa non, fò kripto. Men yon pakèt ayisyen Dubai brother klè 2025 oubyen 2026 pa gen wout pa bwa pa gen wout pa bwa men sa misye ap regle la li menm men sa misye ap regle la li menm li prèt poul bat ou la ou bann se retire rad sou li nou menm nou pat vin avèk bagay pou nou te swimming swimming suit. Bagay pou natasyon Men Men Lò a timoun e konsa Men e bab Men rezilta Wal wal wal La a se se se se lè jou repa Lè dine A gon bèl ti kote wi la Bèl ti kote Gade Gary la. Gary ap byen pase la. Lon pen a 2. Espas sot bò a la yo di nou l rezève. Bon, pral gon event la. Bon, nou se la yo pote ti pen yo la n ap amize nou. Ou wè mwen menm nan, m ap tann manje m nan vini la. Mayi m grangou la. Bon grangou. Gen 2 zanmi ayisyen la ki k ap viv Dubai. Nèg yo ap viv Dubai.

Wouuuff Sa a se nan bèchon jwaye Bèchon jwaye Se sa yo rele bèchon jwaye la Ou konprann E timoun nan jènaj li Dènyèman m rive yon kote Yon bèl kote M se mande si otèl la sa

Bèbè se ingredyan pwisan ki bay manje a bon ti gou menn. Bon, imajine manje yo byen epise. Bon, byen antandu, sa l ap di an la, gen moun ki p ap menm konprann nou la. Se, l ap di, bon, Ayiti la, Etazini la, manje ayisyen yo byen epise. Mwen pa p konprann menm kan Chin nan manje yo pa epise. Pou m jwenn manje ki byen epise konsa. Fò m chèche an Chin nou wè. E pa menm reyalite a. Men sa m ap di lan la ou moun ki Ayiti p ap konprann mwen wè. E pa e vwaje ou vwaje. Ou konprann yo. Lè moun nan ap pale ou gen tan panse l fou. Men depi ou vwaje ou konprann ou vin konprann bagay yo wè. Monchè misye ou nèg ankouraje nou tout. Fè biznis men. Envesti misye. Met kòb lan pòch ou.

An bal pa disè sa. Ki jan vèt mwen rèd la. Yo koze. Ya, pou sijè nou an. Mesye dam, mete lajan nan pòch nou. Mwen moun kap di lajan pa enpòtan. Lajan enpòtan. Lajan trè zenpòtan. Mwen mwen lajan enpòtan. Lajan trè zenpòtan. Isiba. M pa konn pou lòt kote, lòt planèt, lòt bagay paske mwen pa al kote sa yo, pa gen moun k ale ki tounen ki vin di m. Ok? Men la a, isiba a la a, kote nou ye la a, nan mond fizik la, nan mond 3D nou ye la a, lajan enpòtan. M avè yon moun al fè bagay mal tou pou gen lajan. An m toujou di yon moun, ou ka fè lajan pwòp, ou pa oblije fè anyen de malonèt, anyen de pa etik, anyen de imoral pou gen lajan. La a, nou kanpe san pou san dèyè sa a. Paske fò w fè lajan, fò w dòmi byen. Ou konprann? Ou pa ap veye adwat, ou pa ap veye agoch, yon je ouvè, yon je w fèmen. Pa gen bagay konsa. Fò w fè kòb la pwòp. Ok? Gen moun ki konn di lajan pa konn pwòp, lajan pa gen koulè, pa gen bagay sesi sela. Lè n ap pale de sa a, nou plis ap pale de fason moun nan fè lajan. Paske gen fason w fè lajan, ou ka pran prizon. Gen fason ou fè lajan tou menm lè kòmsi sa w fè a pa ilegal men li imoral ok so gen yon seri de valè ke w genyen sitou moun ki gen valè kretyèn yo donk w ap fè kòb la se vre men gen de bagay ou pa ka fè pou kòb la mwen klè yon kesyon de fè lajan tout jan tout fason gen moun ki di la fin jistifye lè mwayen non nou pa kwè nan sa men E nou pa kwè tou ke ou pa met kòb lan pòch ou, Bondye pral vini, ou al sove, ou pral nan syèl, ou al mache sou lò, eksetera. M pa di m pa kwè nan afè retou di Kris ba, men pa de sa m ap pale. M ap pale de bagay la ka kòmanse isi ba. Mwen se yon de moun m wè. Gen nan kote m ale, gangou dènèman m al Sengapo. Mwen se de ou jwen moun nan viv la mvin Dubai mwen se de moun gade la kote mwen ala m gade nan otèl la mwen se de machin moun nan desann sou yon machin yon nèg ki desann sou yon Rolls Royce SUV yo kouri bann nan men nèg la fre kou konakens bon nèg sa deja nan palas yon paradi terès mwen se deja ap viv yon paradi terès. Bon m pa konn vi vi pèsonèl li pase gen anpil moun ki toujou panse depi moun nan gen kòb kòmsi vi familyal li pa bon e li gen sou moun a pwoblèm li malad kòmsi depi moun nan gen kòb la yo toujou chèche moun nan pa konn ouvri ap mande vi moun nan de kisa moun nan ap mennen non men depi moun nan gen kòb la yo toujou met nan tèt yo a wi e moun sa li gon lòt pwoblèm sa vle di depi l gen kòb la. Fò gon lòt pwoblèm li genyen. Tandi ke moun sa a, vi familyal li gen dwa pi enteresan pase moun ki malere a. Ok. Vi, vi santimantal li, vi sosyal li, vi espirityèl li gen dwa bokou pli elve, bokou pli enteresan ke moun ki malere a. Pase, sa pa vle di depi ou malere, vi espirityèl ou anfòm, vi mantal ou anfòm, vi baze ou anfòm. Ok. Antou, a, a, m te ka menm di most likely not. Kapab. Antou. Ha! Moun Lachin yo, e 2025 lan, se yon lòt ane li ye. Si w bezwen achte machandiz an Chin, ou bezwen e yon ekip an Chin ki ka pran machandiz lan voye l ba ou Ayiti, Repiblik Dominikèn, Etazini, Kanada, eksetera, anpe patou atravè lemonn, ke se nan avyon oubyen nan bato, kontakte MOMA group. Ok, n ap kite nimewo nou anba videyo a. Kontakte MOMA. Mwen ba ka ede w nan sans sa. Ok. Ou konn gen moun ki konn ap achte yon bagay an Chine epi yo mande l si yo pa gon ajan. Èske ou pa gon ajan ki ka ede w. Ok. Ajan ap ede w kòmsi avèk pwosedi administratif pou pwodui a kite la Chine. Paske anpil fwa sipleyè yo pa konn kòman pou yo fè pwosedi sa yo. Oubyen si yo konn si yo fè l, yo pral mal fè l pou ou epi sa ka koze kèlke pwoblèm. Donk, kontakte MoMa, nou menm nou gen eksperyans nan domèn nan depi depi 2010, 2024, 2025 pral fè nou 15 an. Se pa 15 an pa 15 jou ni 15 mwa. Ok depi nap fè sa Ayiti nou metrize li nou konnen li nou konnen l fen e byen e nou manyen anpil diferan pwodui donk ya epi ou konnen w ann afe avèk nèg China a tou gen seryozite an la donk nou pap kouri pou anyen nou la lan kominote a tout moun konnen nou donk nou gen repitasyon ke nap jere. Ok Trè trè enpòtan Se pa menm jan avèk yon chimè ak kasova ak kòbou e ou pa gen kontwòl li ankò La a si m fè yon bagay la ou ka monte sou entènèt la ou va li tenkou ou vle Ou konprann Donk nou menm tou nou pa gen entèrè depi nan dat n ap travay Si nou t ap travay konsa n te konsa n te sove Kenz an nan biznis lan m tou gen menm nimewo telefòn nan m pa janm chanje. Ew nan rezo ou nan bar wap fè visa yon moun gade prensip tou ki menm nimewo a ayy depi lan afè nimewo lap chanje depi lan afè nimewo lap chanje kwèm souple bon wap pale avèw depi yon nèg a gen menm nimewo a mpa pral di depi li gen menm nimewo a se yon nèg ki onèt ki ba non men sa son siy ke se pa yon moun ki annafè se pa yon moun kap chèche kache tèt li trèzèpòtan nou gen menm nimewo a.

Ke moun yo frit. Bel moun bel moun. Bol santi bon. Bagay serye mesye bagay serye.